Sa kap fè tout moun, nan video sa m pral moutre nou screenshot konvèsasyon Shishi avèk yon lòt nèg ke l te genyen sou Wendy, sa vle di pandan ke Shishi te ansanm avèk Wendy li te gen yon nèg sou Wendy e m pral moutre nou de twa lòt screenshot konvèsasyon Shishi avèk yon seri de medam ki te renmen Wendy e medam sa yo te konn ap pale a Shishi pase ke Shishi ta sanble konn ap joure medam yo e medam yo monte yon kou pou Shishi yo voye yon nèg ba li but avan m ale pi lwen Avan m ale pi lwen, m dwe bay kredi avèk Adonis, King Adonis sans filter. Misye se youn nan moun ki mete screenshot sa yo nan lari. E byen ke mwen m te gen enfòmasyon pa m, m gen dosye pa m, m konnen sou bagay yo, ou konprann, bon screenshot yo se misye ki lage yo nan lari avèk foto nèg la. Donk nou pral gade tout bagay nèt san filtè epi n pral fè analiz pou n wè kijan. ki koz kisak fè ke Wendy a chèche vin dozado, dosye ansent kap pale etc so nou pral tande koze marye mouri mawon so men verite a pwovèb la di bèl fanm se bèl malè donk depi sou pawòl sa nan lespri ou ka panse ke m pral enkrimine Chichi non se pa sa ditou okontrè mwen se youn nan fan Chichi ki apresye l pou talè l nenpòt gason ki nòmal kapab temwanye sa Chichi pa yon lèd fanm yon bèl blak nan sa konsène bote li ka pase brèf antouka Nou pral gade rezilta bèl fanm nan, èske l se bèl malè vre? Avan tou m vle nou konnen ke videyo sa pa fèt nan objektif pou detwi pèsonn, kèlkeswa moun ki te enplike swa nan relasyon Wendyy avèk Chichi ki poze yon aksyon kèlkonk, nou just ekspoze verite a, pa pou sal ni pou detwi pèsonn, men se jis paske gen de flou, Chichi fè live, pèsonn pa konprann, Wendyy lage yon post, moun yo plizoumwen sou men yo, men Wendyy li menm s on nèg ki tèlman saj, gen bagay li pa pale, fò w li antre lè liy pou w plizoumwen konprann. Donk nou menm nou just ap montre de twa bagay pou piblik la kapab gon ide paske gen anpil gen anpil kesyon kap poze moun yo bezwen konnen kisa bagay la ye donk si ou wè ou parèt nan videyo sa sorry se pa poun sal ou ni poun detwi ou se jis kòmsi poun kapab ekspoze verite a pou ke piblik la kapab plis ou mwen konprann nou pati. Screenshot numéro 1 si nap gade la sa se Instagram Shishi tout moun ki konn Instagram ki konn Shishi sou Instagram nou konnen ke username li se Shishi Favonine an kreyòl Shishi 509 nap gade la sa se screenshot Shishi ka pale avèk on fi, fi sa li menm, banm tou fè istorisite pou nou ka konprann, fi sa se fè pati de on baz medam ki renmen Wendyy, medam sa yo, yo baze nan usa, pli presizeman nan Florid la, medam sa yo, yo renmen Wendyy e ta sanble gen relasyon ant yo menm a Wendyy, e medam sa yo ap sponsorize Wendyy, ap bay Wendyy designer, ok. Nou ka reyalize ke nan dènye video Wendyy yo, misye gon jan look good nan fèl jalou nan sponsor misye, misye gon seri de frèch nòmal, misye ap pase yon lòt jan klè, ebyen sak pase se medam sa yo kap jere misye e kap bay misye designer kap voye misye look good konsa. So nou konnen atis la, misye entèlijan, misye gen monè, so fanm ap toujou renmenl, son fè nòmal, son fè nòmal fanm ap toujou renmenl. Ebyen sak pase e mesaj sa se repons a Shishi paske. Fi a, youn nan medam yo ki te konn ap pale avèk Wendyy sou WhatsApp, bagay sa yo, puiske Chichi li menm li gen aksè avèk WhatsApp Wendyy, ki sa manmzèl fè? Li tonbe salanbe medam yo sou, sou, li tonbe salanbe fi a sou WhatsApp Wendyy a. Epi fi a li menm an repons ki sa l fè? Li vin sou DM Instagram Chichi, li vin, li vin, li vin, li vin mèt nan lavi l, ou konprann? Nou ka, m pral li, m pral li screenshot la pou nou. e pou n kapab konprann epi n pral avanse. So w li ekri Shishi an anglè jan n ap gade l la, selon mwen menm s on fason pou l minimize Shishi paske l pale kreyòl. Ok piske l ap viv usa li just fè on bagay pou l montre matlòt li ke l pi li pi siperyè ke li. Ann avanse. You text me on Wendy's phone before, I believe you don't know who I am, so listen, I don't do low class drama or have time

Li kwochi bouch li sou Shishi. Li di, Be nice and calm yourself down. Unfortunately, he is Hey! Bon! Nan pati unfortunately, he is sa, se di l ta anvi di Shishi, Malerezman, li se nèg mwen. Ou wè met 3 ti pwen? Li pa vle di rès bagay la. So, n ap, n ap, n ap tounen sou tradiksyon an pi devan pou moun ki pa konprann anglè. Epi l kontinye, li kontinye a mesaj yo, li ekri Shishie yon lòt mesaj, li di, I love keeping situations like this cute, clean and classic. I hope you can read or understand my point. Love! Ok! Nou sonje sa m te di nou nan intro, nan kòmansman lè m ta pral li sa a, m te di nou li fè espre l ekri l an anglè, se yon fason pou l minimize l, wè kounye a l di, oh, m swete w ka li, m swete w ka konprann my point, etc. So, e tradiksyon se kisa l ye? Manzè di e Shishi konsa, Ou tèks mwen sou telefòn Wendy a avan, m pa kwè ou konn kiyès mwen ye. So, tande m. M pa gen tan pou m fè drama, pou m fè bagay rans sa yo, bagay ki san sans sa yo. But m ta renmen ou konprann ke se pa t plas ou, se pa t wòl ou pou tèks mwen sou telefòn Wendy pou w ap mande m kiyès mwen ye. So, m s on moun ki okipe anpil, m pran yon ti tan nan okipasyon m. poum text ou back poum just fè w konnen ke mwen gen kontwòl ou ok so mwen nan mwen nan anviwònman w so si w konnen yon bagay rete nan wòl ou e rete cool e pase m ka just kontinye ap ap swiv ti bagay funny ou konn ap fè yo ti bagay pou fè moun ri so rete nice rete cool poze w epi l di m renmen m renmen kenbe sitiyasyon yo bèl byen clean bagay klasik so nou konprann. Se diskisyon sa ke fi a ap fè a Chichi. Sa atravè sa k ekri la nou konprann ke te gon diskisyon avan ki t ap fèt sou WhatsApp. Epi piske se sou WhatsApp Wendy ke l te ye, fi a gen de bagay ke l pa ka di sou telefòn Wendy a. Epi l ale nan DM Chichi sou Instagram dirèkteman epi pou yo pou l met nan pou l met nan lavi Chichi. Ou konprann? Epi nou pral kontinye. Epi la Shishi reponn, ann gade, gon konvèzasyon anlè ak koupe kote ke fi a voye yon bagay ki di, No needs! Shishi di, Ou eseye, se byen, bravo, but hey! Ou pa anyen. Ou pa gen pouvwa sa. Petèt pouvwa pou fè Wendy kite l. Epi l di, Next time, be careful! Good night! Si n ap gade la, n ap wè Shishi like pòs, dènye mesaj li voye ki di good night lan. Epi fi a reponn, li di, Relax yourself, boo! I'm not here for drama with you coz that's not my level but you text me first try to know who I was so I letting you know some of myself but keep acting all that then I will make big moves little girl Evi ri Si nap gade anba a la nap wè Shishi ki wè mesaj la Nou wè ti siy zye a sa vle di pa gen fake la menm Shishi Favona Evi li mesaj dam nan. So ann eseye tradui, ann tradui pou moun ki pa twò konprann anglè yo. Ok, la la n ka wè te gen yon diskisyon, te gen yon dram bagay sa yo. Epi fi a genlè sanble di Shishi monchè m ka pran nèg la, m ka pran nèg la oubyen m pran nèg la bagay. Epi Shishi di bravo ou eseye se byen but hey ou pa gen pouvwa sa a, ou pa anyen, ou pa gen pouvwa pou pran Didi m nan. Ou pran Wendy nan men m. Epi n gade n wè anglè Shishi monte l li di next time, be careful epi l di l good night. Bon anglè kap tanvi. Epi fi a di e relax boo relax ou konprann m pa la pou m fè drama avè w e paske sa pa nivo m paske sa k rive ou tèks mwen avan w ap eseye konn kiyès mwen ye m just ap fè w konnen on ti bagay de mwen pou m fè w konn kiyès mwen ye so se mwen menm ki mwen menm nan se mwen wè Noel sa l di so I letting you know some of myself epi l mete on bann ti pwen sa vle di sa vle di sa sa vle di sa l vle di a. E mwen k bòs la ou konprann e mwen kap jere a epi ou di a degaje ou mèt kontinye fè ti fè ti mouvman w bagay sa yo e talè la m fè m fè big mouv sa vle di m ka m ka m ka fè gwo bagay la m ka pete zen m ka ba w pèp sa vle di wè fi a se agase lap agase chichi la sa vle di l gen yon seri de bagay nan men l pou l vann chichi nou pral wè sa pi devan so moun ki gen bon konprann nou ka gentan wè ke chichi pran nan agase matlòt ann ale ann kontinye. So la se toujou menm konvèzasyon an but pwent anba nou potko wèl e si nap gade la nap wè ke fi a voye foto on nèg bay Shishi e nan tèt foto a li make Marriott Port-au-Prince Hotel Haiti e nou ka wè m bouche figi patnè a m blurry l se paske misye pa atis m just pa vle nou wèl just pou pa ekspoze figi moun nan li pa atis se Shishi k atis ok so patnè sa se la zen an pete a kiyès misye ye. Poukisa fi a voye foto patnè sa bay shishi. Ebyen mezanmi zen an derape la nou pati. Ok nou yon nèg kosto pekto sis pak byen kanpe nou sonje ti mizik wendy a ti mizik wendy ki di leve ou pa gen fanm ooh leve ou pa gen fanm ebyen patnè sa. Wouuyy patnè sa e misye e misye k pou tap chante mizik sa e misye k pou tap di Wendy ou pa gen fanm Wendy ou pa gen fanm ooh anben mezanmi nou gentan wè kote zen an prale nou gentan wè kote zen an prale bon mwen pral esplike nou si nap gade anba foto a anba foto a ke l voye bay Shishi nan mesaj sou Instagram nan li voye yon mesaj bay Shishi epi l di Shishi konsa Wendy wants to know more about him explain that to him with no lies Gon ti erè nan anglè a la wi. Li te vle di, ok banm eksplike pou nou. Li di ke Wendy ta renmen konnen kiyès mesye sa ye. Eksplikel kiyès mesye sa ye san ou pa bal manti. Ok. So sa vle di fi a voye foto on nèg bay Shishi epil di sa w konnen ki gen la. E bay Wendy yon ti eksplikasyon sou nèg sa. Epi pa bay manti non. Mezanmi men zen. Nou vle konn kisa zen an ye? Men zen an. Enben patnè gwo pekto sa nap gade la, se misye ki tal ranpli misyon an. Ki misyon li ye? Etan done ke Shishi ta bay panik, Shishi tap joure medam yo, e medam yo renmen Wendy, ok, medam yo bezwen yon bagay pou yo fè Wendy kite Shishi. Ok, kisa yo fè? Yo bay misye yon misyon. Misyon an se kisa? Rive sou Shishi, DM Shishi, koza Shishi, rema Shishi, screenshot Shishi, fè foto Shishi, videyo Shishi pou yo ka gen prèv epi lè yo bezwen bay Wendy bagay pou Wendy kite fanm nan pou yo pranl epi pou yo kraze relasyon etc so yo yo bay misye job la pou misye kapab pran Shishi eben mezanmi kiyès misye ye? Misye son mesye marye misye ap viv nan Floride la Hey misye patnèm misye bat ti fèl byen medam yo renmen nèg gwo pekto medam yo renmen nèg gwo bibit nèg sis pak ki ka frape yo byen enben shishi pran nan mafya efektivman nèg la ale li di em shishi tonbe pa la shishi nèg la bon sou shishi e talè talè talè e m poko ap pale de foto nou wè nan otèl marriott la talè talè talè talè talè m poko m poko ka al la nou nou retounen sa m di a nèg la di em shishi nèg la koza shishi nèg la bon sou shishi sesi pandan ke Shishi ansanm a Wendy ok sa vle di tout bagay sa yo ap fèt la sou Wendy epi medam yo menm matlòt Shishi yo yo gen tout prèv nan men yo patnè ap screenshot lap voye tout bagay ba yo epi yo menm kisa w konnen yo fè kisa w konnen yo fè medam yo tonbe voye bagay yo bay Wendy epi yo voye bay Shishi yo voye yon ti bagay bay Shishi paske Shishi tap plede joure fi a ap mande l kiyès li ye bagay sa yo fi a di a men kiyès mwen ye. e mwen k bòs la ok se mwen kap klere nèg la epi ou menm ou konprann ou jwenn nèg klere pou fè enteresant bagay wap joure moun wap joure sponsor bagay nap fè w peye danw ou konprann nou pral baw pèp depi w pa poze w enben mezanmi chichi pran nan mafya sponsor wendy met chichi nan cho ou imajine w yo voye nèg la sou do pye chichi siman nèg la pran pòz parèt sou instagram chichi tonbe like depi se video. tout video ti komik shishi konn ap fè tonbe like tout ti foto ou konprann lè shishi di oo gad jan misye atansyone epil di him shishi oo shishi reponn yon senp salut yon senp hi hi shishi epi sa ou tande a men kot hi la mete nou nan alamaskay tè charge ok nou pral avanse nou pral avanse nou pral avanse epi lè fi a voye foto sa foto nèg la bay shishi epi li voye de twa lòt bagay ankò. Epi l di Shishi, Wendy bezwen konn kiyès nèg sa ye. Sa w tande a, bagay gen tan nan men Wendy tou. Epi zen zen kòmanse pete la. Kounye a Shishi menm ki ta nèg la vre, gen prèv, Shishi kouri ekri nèg. Shishi ekri nèg, men kisa Shishi di nèg. Screenshot pran lari, screenshot pran lari, sa vle di plan byen fèt, ok, pandan screen pandan Shishi ekri nèg la. E nèg la ap screenshot sa chi sa lap pale a chichi lap voye bay medam yo epi medam yo menm menm menm ap pimpe bay mesye king mesye le king mesye wendy ok. Sa se mesaj chichi ki kouri ekri nèg la al di nèg la konsa oh cheri sa kap pase konsa ki ti enpav sa spirit pain killer ki ekrim ak wendy kap pale de mwen avèk ou a mwen desi de ou menm anpil wi pou gen kè pou ale pale de mwen nan baz ak zanmiw mezanmi chichi vrè nan mafya. Sa vle di sak rive la, spirit painkiller a ta sanble se li menm ki responsab tripotay pou pote bay Wendy ti foto, ti videyo, ti konvèsasyon, bagay, epi ki genlè met Wendy okouran ke Shishi ap bay zoklo! Ou konprann? Epi spirit painkiller a ekri ni Shishi ni Wendy bagay ou konprann? Shishi wè e tout bouda l deyò! Epi l ekri nèg la di apaw pale de mwen nan baz, apaw di apaw di ti bagay nou yo nan baz, oh sak fèt nan Carimi pa ret nan Carimi ankò, si nap gade la nap wè ke Shishi voye voice Malerezman m pa gen voice yo paske se screenshot yo fè pou mwen e premye voice dezyèm voice twazyèm voice shishi voye 3 voice siman nan voice sa yo lap di mezanmi konsa nou avili m konsa nou dis konsa nou dat so tout bagay sa yo note byen nou wè tout bagay sa yo yo pral revolte shishi pi devan paske se petèt se bagay sa yo k pral fè shishi vin petèt vin pi mechan pi devan antouka ann al gade kisa nèg la reponn shishi ann al gade kòm gen voice nou pap tande siman nan voice yo shishi di nèg la apaw al pale m mal nan baz epi nèg la reponn li di. Se pa mal mwen tap pale de ou. Se yon jou mwen te nan gym ou te relem epi fotow parèt sou telefòn nan epi nèg yo wè yo mandem eske nou renmen mwen di yo non epi yo tonbe ap fawouchem ou konnen gason ak gason e mwen konnen nèg yo pou yon bon tan n so mwen di yo ke nou zanmi love mwen pa tap janm di yo ke nou kouche jamè e mwen garantiw ke sa pap rive pi lwen menm si Wendy ta ekrim oubyen relem Mwen pap reponn mwen vle ou pou fanm kay mwen kamiz love I'm sorry kamiz se non shishi bon nonl se delia kamiz ou wè nèg la di mwen vle ou pou madanm mwen kamiz love cheri epi nou ka remake ke shishi like mesaj la nou wè ti kè a epi nou wè foto shishi anba sa vle di sa se ansyen foto profil shishi la li te gen foto profil sa epil like mesaj ke nèg la voye a sorry e gon jan zen an yo oblije di mesaj mesaj wi. So ok e efektivman nèg la di shishi m pa tap janm di yo ke nou kouche jamè banm di nou konn poukisa nèg la ekri fraz sa l ekri pawòl sa menm bagay kouche a e paske l konnen l pral screenshot li voye bay medam yo pou yo voye bay Wendy li di li ekri l menm paske l konnen l kouche fi a epi l di a m pa tap janm al di yo nou kouche jamè menm si Wendy ta rele m blablabla sa vle di son avilisman. Li konnen li pral screenshot li voye ale epi li ekril konsa menm lè Wendy wèl poul ka gon prèv konvenkan ke Shishi ap twonpel. Ann al gade kounya kisa Shishi reponn, sa se konvèsasyon Shishi a nèg la. Shishi reponn nèg la li dil konsa, si w te nan plas mwen kisa w tap fè ou menm? Ou konnen mwen ak Wendy e mwen diw trè byen kisa ki koz mwen la toujou. Tout ane sa yo mwen pèdi nan Wendyy a mwen pa ka leve ale pou Wendyy pa peye m yo Mezanmi kisa sa vle di ann fon ti poze la mwen pa ka leve ale pou Wendyy pa peye m yo a vle di te gentan gon entansyon malonèt depi la epi l kontinye pou l di mwen te gentan konnen ou pral fè tenten aprè sa li te fin di nan konsè a menm mwen pwouve w ase ke se bò kote w mwen vle ye ou soti pou w gate plan moun. Epi sispann pale de mwen ak moun mwen pa konnen si pou m ale si pou m rete ok so ann dekòtike mesaj sa ann dekòtike mesaj sa. So nou ka gade la nan mesaj sa Shishi di lap fè Wendy peye tout ane ke l te pase avè l yo ok sa vle di ke nan tèt Shishi te gentan gon plan pou l fè Wendy peye yon bagay sa se youn sa sa nèg la tap pale nèg la genlè sanble mande Shishi pou l kite Wendy yon bagay konsa. Epi Shishi di l pa ka leve ale konsa, gen de ti bagay ki fè l la toujou, l pa ka just leve pou l lage pye l konsa, men fò l fè Wendy peye bagay sa yo. Epi li di nèg la m te gentan konnen w ta pral fè tenten aprè sa l te fin di nan konsè a. Sa vle di nan konsè a, se te yon deklarasyon ke Wendy te fè nan yon konsè ke yo t ap fè, epi Wendy te deklare ke li se, ke Shishi se madanm li. Epi depi lè Wendy deklare sa nèg la gen ap voye ti pye, so m pral fè nou gade video sa kote Shishi, kote Wendy tap di ke Shishi se madanm ni nan konsè a. Koman Yon mesye fè nou pa wè nou pa wè bra Shishi ap boule sou Jan 12 but Nou pap gen lè madanm mwen e madanm mwen. Ok, sa se deklarasyon Wendyy nan yon konsè kote ke li tap prezante Shishi kòm madanm ni. Ok, epi podyab malere a konnen l pa konn nan kisa l pran. So, ann gade kounye a mesaj repons patnè a bay Shishi apre sa ke Shishi ekri la a. Misye di Shishi, Pa pale konsa love, sak fèt la map fikse l san pwoblèm, mwen garanti Wendyy pap jwenn anyen nan men m. Mwen jire sou lavi mwen, mwen paka viv san ou e m rete kwè ou konnen sa tou. Kòm desann map fikse tout bagay mwen pwomèt ou sa nèg ou renmen w anpil wi cheri aktyèlman la tout travay map travay la se banm fè nou wè rès la banm fè nou wè rès la li di aktyèlman la tout travay map travay la se pou w ka bò kote m yon jou ayiti pa plas ou bby pa panse ke ki te fèt pou nou ok love daddy love you epi l voye yon foto ti kè nap gade la nou wè chichi voye yon voice. Epi Shishi reponn. Avan n al nan repons Shishi a, ann analize mesaj patnè a. Ok, so nou gade, Shishi fin pale a misye, misye santi bagay yo yon jan blesan, epi l di Shishi a, ou pa bezwen pale konsa love, m ap fikse, m ap fikse sa k fèt la. Sa n konnen ki fèt la, se paske koze a pran lari, epi misye di l ap aranje sa. Men l di l ap aranje sa kou l desann. Lè l di kou l desann nan, sa vle di ou konnen l ap viv Florida. Dabitid lè nèg y ap viv Etazini konsa, lè yo pral Ayiti, yo di w y ap desann Ayiti. ok donk li di lap lap ranje sa lèl desann ayiti yon fason pou Wendy pa okouran de anyen men lòt bagay ki vin gen ankò nan mesaj misye a misye bay Shishi yon espwa la misye di Shishi monchè travay map travay pou w ka bò kotem sa vle di pou w kite ayiti pou w vin viv etazini sa vle di Shishi gen gwo rèv gwo espwa sou Wendy li menm li paka monte etazini dayè Wendy te pèdi vizal petisyonl lè yo ap rebal petisyonl pou l te vin jwe. Nan konpa festival misye misye di li pap li pap pran petis li pap pran viza si ke yo pa bay ni shishi ni trouble boy ni baky viza paske yo tap yo te fon team misye sakrifyel pou team nan kounya pwiskel pat aksepte pran viza l sakrifyel pou timoun yo paske yo patap bay timoun yo viza e te li menm sèlman l di bon l pa bezwenl epi yo fire misye la pou 10 ans 10 ans kel poko ka gen viza so pwiske wendyy menm li paka monte etazini. Donk Shishi jwenn yon nèg la kap lagel nan peyi moun yo. Epi Shishi gen gwo espwa nou wè Shishi kouri voye yon voice epi n pral wè repons Shishi donk gwo dosye epi nèg la di Shishi konsa Wendy pap jwenn anyen nan menm sa vle di ke Wendy ap mennen envestigasyon bò kote nèg la poul konn plis dosye epi nèg la pwomèt Shishi a m pap di Wendy anyen Wendy pap jwenn anyen nan menm menm si misye relem li tèks mwen m pap reponn sa vle di map fikse sak fèt la fikse sak fèt la sa vle di koze a pran lari. fòk ke misye aranje l pou ke bagay yo pa pale ok epi la sa se repons chichi pou nèg la l voye yon voice pou nèg la avan bon janm te di nou nou paka tande voice yo epi l di nèg la depi w di epi blòk wendy ou pa genyen ankenn eksplikasyon pou w ba li se pa de makak li pap fè la non pou sa manzè di l yo anpalan de sa manzè di l yo nou te wè spirit spirit painkiller a. Sa vle di se spirit painkiller kap di kap bay Wendy de twa de twa ti koze de twa ti zen epi Shishi di epa de makak Wendy ap ap fè la non pou sa Manzèl dil yo ann kontinye lekti a e li di antouka map jere sa mwen menm sim ta tande nenpòt lòt bagay de sa pou al koz tout sakrifis mwen fè nan Wendy yo poum pa soti banm al ba nou rès la banm al ba nou rès la nou konnen screenshot yo long donk se bout pa bout yo vini donk m oblije kanpe lekti a tanzantan poun al pran rès bout anba yo ok ann kontinye e Shishi di. Si m tande nenpòt lòt bagay de sa pral koz tout sakrifis mwen fè nan Wendyy yo pou m pa soti ak anyen m ap prefere kite w ale. Ann dekòtike pati sa. Sa vle di nan entansyon Shishi pou sakrifis li fè pou Wendyy fòk li soti a yon bagay. Bon, kòm nou te tande bagay k ap pale lè Wendyy ale l kite machin li kite tè l kite kay tout yon seri de bagay sa vle di Shishi Entansyonèlman te bezwen soti a yon bagay men soti a bagay la vin ap difisil puiske si Shishi vin avili tankou si li bay koze lòt nèg li genyen lòt nèg lap twonpe yon endivid pran lari l gen dwa difisil pou l soti a yon bagay epi l di nèg la konsa m ta pito kite w ale tan pou m pa ta soti a anyen nan Wendy pou sakrifis ke m fè nan Wendy anfèt nou pa konn ki sakrifis ke l fè nan Wendy. Men l di l ta pito kite lòt ti blòdè gwo pekto a ale tanpou l pa ta soti a anyen nan Wendy e n ka reyalize a kisa l soti. Brèf, sa se nou k a detèmine mwen m pa ka di anyen. Pou sa ki konsène sakrifis ke l di l fè nan Wendy, bon nou pa konn ki sakrifis ke l fè nan Wendy, men nou konnen ke Wendy li menm s on nèg ki travay anpil, misye antan k on jèn, misye degaje l pou l fè ti bras li pou l viv, misye pa t gen sponsò, l pa t gen manadjè, pa t gen pwomosyon, etsetera. Misye rive sou pèp la jan l kapab li vann tèt li. So Shishi dil fè sakrifis fòl touche pou sakrifis li li dil ta pito kite lòt nèg gwo pekto a ale paske fòl soti a yon bagay a tou pri si nap swiv fil di de jan Shishi ap pale sa vle di kèlkeswa jan Wendy pata ka soti sèch fòk Shishi ta pran yon bagay kanmenm se kòm sim ta diw se te de moun ki marye ki pral divòse epi yo pral separe byen. Si nap gade la nap wè patnè a like mesaj la. Nou te wè foto patnè a m te poste a nou wèl like mesaj Shishi voye ba li a. Banm moutre nou foto a ankò. Ok nou wè menm foto nèg la se li menm ki like nan si nou zoom la se li menm ki like bagay shishi a mesaj shishi a ok li reponn shishi li di shishi konsa spirit penkiller se sè yon patnè ki dwòl anpil mwen tande men mwen pa close avèl si non se brother li ki dil se pa mwen ki dil anyen sou ou bby ou ka wè Wendy ap koupe manzè tou. Ok sa vle di misye ap bay detay misye ap bay shishi detay sou spirit painkiller a li di spirit painkiller a se ta sè yon patnè k dwòl anpil li pa close avèl sanble se patnè a ki patnè misye ki al esplike spirit painkiller bagay epi spirit painkiller menm ap vide bagay sou Wendy shishi reponn misye l di misye konsa kapab sa men bouzen an pa dim si se fanm li mwen te ekri l mandel ki moun li ye sou Wendy whatsapp sa vle di n sonje nan debi video a m tap di nou ke shishi t al ekri Tal ekri fi a sou whatsapp wendy fè bri a fi a ann kontinye ann kontinye chichi di mwen te ekriw sou whatsapp wendy epi li fèm repons men se fanm mwen mete sou mwen poum pale ak wendy poul pat sispèk men mwen te sezi franchman ou tande sa ou tande sa ou tande sa chichi di li di e fanm li met sou li poul pale a wendy pou wendy pa sispèk menl sezi franchman paske Kisa k rive? Li pat vle Wendy sispèk ke sa yo di l yo se verite, l met fanm sou li l pale a Wendy, men l te sispèk, men l te sezi, epi nou wè l ri, sa vle di l ri l bon sou Wendy. Mezanmi podyab, podyab Wendy! Humm. Epi la a nou wè ke li ekri mesye a, l mande mesye a eske l nan travay, mesye a genlè potko wè mesaj la, epi mesye a poko fè l repons ann pase nan lòt bagay, sa son lòt mesaj Chichi voye bay nèg la, l di ou konnen byen sa m ap defann, mwen ba ou tout verite sou jan Wendy ap trete m. Se koupe ak lòt fanm sou mwen, bay manti pasi pala, se sa ki fè mwen diw an nou kite relasyon an prive paske pa gen yon fanmim ki vle li pou mwen. Ou ka wè mwen te sezi lè li di nou ansanm nan konsè a paske li santi li pa lwen pèdim. Se sou ou mwen te konte, gade sa wap fè kounya. Mezanmi ann dekòtike mesaj sa. Nou wè sa Shishi di, ou konnen byen sa map defann. Sa vle di Shishi gon bagay byen detèmine ke lap defann kay Wendy podyab. Epi podyab ou humm podyab ou podyab king nan Epi l di nèg a ann kite relasyon an prive pa gen fanmi m ki vle m pou Wendyy blablabla Epi nèg a e nèg a poko reponn nou wè l di la a bon w pa di anyen Sa vle di se se kre se pwoblèm typing si li mal tape sa l ap ekri a li parèt epav anyen Epi se di l di nèg a a bon w pa di anyen So nèg a nèg a reponn li l di l bon cheri mwen bese m byen ba devan w tande m kòkòt silvouple manmi. Sa vle di l mande padon paske koze a pran lari. So, foto sa nou wè la kote ke patnè a Marriott e Port-au-Prince Marriott Hotel, tout moun konnen Marriott ki Port-au-Prince nan tuju a, enben se ansanm a Shishi l te ye, sa vle di misye t al frape Shishi ok, egal tout screenshot sa yo, tout enfòmasyon sa yo nèt Wendyy gen tout e l gen menm plis, dayè sa nou wè la e de twa ti bagay ki deyò gen voice tout bagay yo nèt nan men Wendyy. Donk ou imajine w ke Wendy gen tout bagay sa yo, ki sa k vin pase Shishi? Shishi vin ansent. E lè Shishi vin ansent, li di Wendy l ansent. Ou imajine w Wendy gen tout enfòmasyon sa yo nan men l, w ap vin di l w ansent. Wendy di e pa pou li. Eben mezanmi se apati de la zen an pete. Shishi li menm, li gen tan santi l pran nan chochonèt, paske Wendy gen tout enfòmasyon. Yo avili l, donk kòm Wendyy gentan anba men l, l ap fè tout, l ap jwe tout jwèt pou l kenbe Wendyy. Nan jwe tout jwèt pou kenbe Wendyy a, sa k fèt fèt. Epi l gentan gen yon gwòs ki tonbe. Epi la, se Wendyy k pou pran gwòs la. Paske Wendyy gen plis karaktè ti inosan. Men w ap gade Wendyy avèk tout screenshot sa yo, tout enfòmasyon sa yo ke l genyen. Wendy patap pran ansent lan nan men Shishi Wendy di pitit pa pou li e pa pou li li pa kwè epi sa w tande a paran foure bouch epi sa w tande a yo kòmanse met Wendy nan pwoblèm Wendy ap mèg ou konprann epi Shishi ap domine brèf se sa istwa a se sa yo di istwa a ye but nou menm nou gade tout bagay nou fè analiz na konprann e lòt bagay ki vin gen ankò lòt bagay ki vin gen ankò. Ta sanble se 2 fwa ke Shishi ansent, se 2 fwa Shishi ta tonbe ansent, yon premye fwa pitit te tonbe, dezyèm fwa blablabla diskisyon pete se pa pou Wendy, puiske gen nèg a gen prèv ke non ou nan lòt nèg, lè w di l ou ansent lap toujou di w e pa pou li, brèf men nap gade nan foto sa la nou wè vant Shishi nan yon dimansyon inabityèl donk ta sanble ke se vre. Brèf, m pral kite nou avèk Adonis Sans Filter k ap ba nou plis detay. Adonis Sans Filter, King Adonis Sans Filter, se misye ki mete tout screenshot yo deyò epi misye mete yon pakèt enfòmasyon deyò. M ap kite nou a misye, fin gade rès detay yo n a konprann pi byen dosye sa a. Men avan tou, ban m fè nou gade yon ti videyo kote ke Shishi t ap pale a yon moun. Shishi di moun nan li bezwen fè yon pitit a 27 an. Alepòk lè Shishi t ap fè videyo sa, li te gen dezan de sla. Lè tap fè video sa l te gen 25 ans li te di nèg la bezwen fè yon pitit a 27 ans bon aktyèlman la a m sur ke l petèt gen 27 ans èske se se sa l te di tèt li a 2 zan de sla tap akonpli nou pa konnen antouka e gade ti video a.
Konnen sa ka rive tou nan moman m pran poz mwen paske m gen dwa di bon m chwazi fon timoun m chwazi fon timoun a tèl laj a 27 m pa ka vin avèk men longè vant mwen nan figi moun yo konsa ou konprann. A ki laj ou panse te fè timoun nan? A ki laj ou ta swete fèl ou menm fèt timoun nan? Humm mwen m gen 25 ans m panc ke fèl a 27. Edo se chichi pran lari e m se moun ki te di chichi ansent lan depi moun an tout moun nan yon bòks yon sèl bagay epa chichi t ansent vre tout moun lage nan kò m men se mwen ki te di chichi ansent so enfòmasyon fè konnen ke chichi te ansent pou Wendy. Pitit tonbe. Lòt enfòmasyon fè konnen Chichi ansent pou yon lòt moun. Tchon Robert te soti mizik Twi Milyon nan, Twi M, men pa Twi Milyon, 3 M nan ki se dosye maryaj la. Sou dosye maryaj la, l te soti nan ansent lan. Lè l te soti nan ansent lan, kòmsi yo t ap ba Wendy presyon pou l marye avèk Chichi. So, pa bliye se mwen menm ki pale de ansent, m annik di Chichi ansent. Tout moun al chache enfòmasyon, gen moun ki jwenn enfòmasyon. Li te ansent pou Wendy, timoun sa tonbe deja. Gen moun ki jwenn enfòmasyon ke li ansent pou yon lòt moun. Men se mwen ki te vin avèk dosye ansent. Ok, pa t janm te gen Barassat ki te pale. Se mwen menm ki di bagay sa a. Epi tout moun lage l, se wè m wè m sou tout. Dosye sa m ap pale a, se ke Wendy voye kit ti medam

So medam yo te voye designer pou Wendy janm te dil la, Shishi joure e medam yo di Shishi wap peye sa. Yo ekri Shishi an prive, yo di Shishi kiyes yo ye, Shishi still pa kè. Yo Yon towo ki bat fèl byen, misye gen bèl prestans, yo voye misye an misyon Ayiti, eh Shishi, misye al koze a Shishi, misye bon. Misye antre Ayiti. Misye frape Shishi nan lari a. M wè konvèsasyon misye ak Shishi. M gen konvèsasyon medam yo ak Shishi. Pou m byen di w, m pa vrèman konn misye, m pa vrèman konn medam yo. Men sous medam yo voye bagay ban mwen, yo di se mwen ki ka pale, se mwen ki san filter. Se pou mayo san medam yo boule, si m pa ka lage enfòmasyon paske moun m di yo pa fyab, kòman pou m lage yo. Lè voice note kòmanse ap tonbe, lè foto kòmanse ap tonbe, screenshot tout bagay ap tonbe. Kèt, I have to do it, I have the guts to do it cause m pap fè sa kòmsi ni pou view. Si yon moun la pa konnen Belos Rood, misye al nan misyon, misye frape Wendy lap ba ey misye ap frape Shishi e lap ba Shishi lòd. Kounya Shishi vin damou kounya. Huh! Banm yon ti mizik, banm yon ti 3 M papa. Ooh banm yon ti dlo paske janm di nou an m pa sou vag aswè an map fè emisyon an m just vin bay news ooh misye nan plimisyon an ooh banm al fon ti pi pou moun yo bay lala siw nou pat nan live la yèswa ou gen dwa pat konnen son ti revizyon map fè m te gentan bay li yèswa misye talan misye di misye te ranpli emisyon l m te menm moutre nou misye yèswa e gon yon lòt moun oditè show a ki te rele yèswa la ki pale kareman ki di ke l konnen gon moun sendomeng. wè foto Shishie nan lari avèk yon lòt moun ki se pa patnè Florida ki te avèk misye an ki se yon lòt moun nèt. Selon enfòmasyon m jwenn se 2 ansèt diferan. So ansèt Wendyy an, ansèt 3 èm nan, e èske lojik pou Trouble Boy konnen sa k ap pase Wendyy? Bon, se lojik paske yo te zanmi. Yo te konn al lakay lòt, yo te konn hangout ansanm, yo te konn jwe sou stage ansanm. 27 desanm, Trouble Boy Baky, tout te sou stage. Konsè Wendyy a ki te fèt nan Djoumbala. Sou ki vle di, se nòmal si nèg yo konn yon bagay paske pa bliye, yo di w ke Wendyy vin pa vle wè antouraj li, li chimè avèk tout moun. Ok wap gade menm e CJ, CJ pa menm ayisyen se Wendy ki antre e CJ an ayiti CJ di al fè video menm a CJ Wendy gen pwoblèm li te chimè anvè tout moun e li te dosil e anvè Chichi sèlman so nou gen de prèv nan men nou ke lè map bay nou san filtè sa yo nou tijan nou tijan pa twò alèz paske Chichi son son komedyèn kem renmen e Tchòbouboi te lage 3 èm premye novanm 2019. Wendy avèk tout mesye team majeste yo te gentan pa byen yo te gentan pa pa majeste team koudeta yo te gentan pa byen so anpil moun te sispèk tchòboukwen Wendy ke l tap esplike li menm. Wendy fè yon tweet nan menm mwa a ki pale de menm 3 M sa ok Wendy fè yon tweet e nan moman an fanmi Wendy pa gen kontwòl li map jwe 2 voice note a chè a. Eske Wendy, eske li posib pou Trouble Boy te konnen ke Wendy te gen opsyon pou l ap gen legliz kanpe oubyen legliz kouche? M ka di wi, paske li te zanmi Shishi way before Wendy. Li te gentan ap fè mizik ak Shishi depi byen lontan. Shishi te menm fè mizik avèk Roody Leboy. Epòk sa yo Wendy se o Zantiy ke l te ye. E Wendy t ap pouse kò l e anpil moun te fè konnen ke Wendy te panse mesye yo gen pwoblèm avè l tou, paske l te di mesye yo vle pran twòn li nan tèt li. E paske se yon nèg ki te zonbifye. e mesye toujou di non mwen wè Baky Nouyòk misye di negatif el pa vle pale de sa e tout lòt ti mesye Telor yo e e e kòman lòt patnè a yo ankò an Magic Touch nèg yo di yo tout lè misye te malad la yo di yo nou vin emosyonèl nèg yo te ekri yo te temwanye paske yo pat konprann sak tap pase mesye so si Wendy ansent Shishi e shi Wendy pa biliv pitit se pou li Shishi di pitit se pou li manman Shishi mande pou Wendy marye lè lè rele man paran Wendy Manman Wendy papa Wendy Guadeloupe yo di non maryaj sa paka fèt konsa pitit ka fèt men maryaj paka fèt konsa e Wendy pa believe sou nan bay Wendy Wendy son fanm li renmen lap monte moun manzè ap monte moun sa vle di ou konnen 2 moun l'un pa lòt bòz epi youn pa chòs lòt eske nou konnen pandan tout tan sa yo moun sa yo t ansanm youn pat janm follow lòt sou Instagram. Eske m jwe sou yon kou pati sa? Non. Jamè. Lè Wendy te resi anonse Shishi ke li renmen l 27 desanm 2019 la, wi lè yon moun te di e madèm ou, li di wi se madèm mwen, Shishi te trè kontan. So se pa renmen Shishi pa renmen atis la. M ka di se pa renmen Shishi pa renmen atis la men Shishi te di l pa fasil. Gen de bagay mwen jwenn la, yon nèg al an misyon, Medam yo medam ki tap devanse nan Wendyy yo medam Florida yo e yè m te site non but m pa vle site non moun ki pa atis timoun nan se pa yon piblik figi paske lè m tande toro hier la